bagay la gen pou l fèt, pou l byen fèt.
Diogène, Nou prale nan akò a, men sa pou w sonje se ke Fanmi Lavalas jodi a l gen travay pou l fè. Ban m pran pou vre sa w di a, ke pa t gen eleksyon, Jovenel Moïse fè 500 mil vwa. Yo di, pa gen moun ki konnen si se vre.
Men sa pa anpeche ke Fanmi Lavalas pa t dezyèm. Sa vle di ke menm lè li pat Jovenel e Jude e Jude ki tap bat nou menm lè li pat Jude se Moise ki tap bat nou. Nou sa rayvò twò pou Marco.
Konbyen konbyen vwa fanmi Lavalas te fè? Nou pat menm konte yo menm bat Nou yo te katriyèm e katriyèm jis pran yo te katriyèm. Nou pat gen afè vwa non te gen vwa. Yo te katriyèm kanpay.
Depi eleksyon 2015 yo Nou te retire kandidati nou. Depi eleksyon 2015 e pa 2015 ki ta pral mete Martelly. Nou bliye sak pase sou Martelly. Non eske nou te retire kandidati nou. Sou Martelly se yon yon ti blan ki kanpe ki di ke Li pa bezwen sitwayen sa nan plas kote l ye a. Fò yo chanje rezilta eleksyon yo pou yo mete yon dezyèm pou li wi. Wè nou te konn sa.
Enben se menm sa mwen di w eleksyon fin fèt sou Jovenel. Sa yo rele eleksyon an. Se on stasyon radyo avèk on konpayi telefoni mobil ki bay rezilta a wi. Ki kote w konn tande eleksyon fèt konsa? Non se pou nou di sa mesye. Ki kote nou konn tande rezilta eleksyon son stasyon radyo avèk on konpayi telefoni mobil ki bay rezilta? Eleksyon fèt jodi a, dans la soirée, on radyo, jounalis moute nan radyo a, e m kwè, m kwè e jounalis sa a t al travay kòm konseye nan pouvwa sa a. Fò nou di laverite! Ok.
An nou, Sa pa t eleksyon! an nou pale kounye a nan.
Wi. E sa k te fèt, sa k fèt nan Kinam dimanch lan, èske s on eleksyon? E wi, an n ale, n ale. Sa ki fèt Kinam dimanch lan, èske s on eleksyon? An n tounen nan, nan akò a. Sa k fèt Kinam dimanch lan.
Kijan w rele l?
Wi. Dale di bonjou. Dale, dale, dale. Trè byen. Wi. Sa k fèt Kinam nan, nou menm nan Fanmi Lavalas nou konn jan nou wè l. Wi. W ap wè 48 è avan reyalizasyon eleksyon yo, aprè 2 reyinyon avèk lè tèt de pon de lòganizasyon, lè manm de lòganizasyon. Ou gen eleksyon kanmenm.
Nan tande.
Yo di, paske mwen menm avèk Pacha, Joel Edouard Faube, se manm òganizasyon ki te chwazi nou. Yo te di, yo kwè ke nou kapab al nan CNT a. Men avèk kondisyon. Nou te delege?
A wi. A ok.
Avèk kondisyon pou ke n al sansiblize lòt delege yo. Mwen menm m ap bay ki sa manm òganizasyon an te ban mwen, mwen menm ak Pacha pou n al fè. Ok. Pou ke nou. Oryante nou, ede nou sansiblize moun yo sou nesesite ki gen pou nou ale vè yon gouvèneman de salibrite. Mentenan, lè nou vin rann nou kont ke nou pap ka rive avè kesyon sa a, nou bay rapò a avèk lè manb de lòganizasyon, avèk komite ekzekwitif la e nou bay reprezantan nasyonal la. Enben, manb òganizasyon an di nou, il nè pa kesyon Pou ke nal patisipe nan yon swadizan eleksyon kap fèt. Pou ki rezon? Nou te ekri BSA a ki se Biwo Swivi Akò la le 6 desanm pou n te di yo gon enfòmasyon nou tande kap sikile kote ke genyen de manb de genyen on aktè politik ki di men ki ansanm aktè ou ankò dirijan politik ki yo menm pare pou yo al patisipe nan pwosesis sa. Nou di atansyon paske si nou nan yon sitiyasyon kote ke sosyete a divize, sosyete a e e e e e sektarize, polarize n ap chèche yon solisyon, nou pa kapab antan k aktè politik pou se nou menm ankò, paske anpil nan nou ki ki ki ki ap pral akapare pwosesis sa, lè sa pral gen twòp konfli denterè, pwoblèm nan pap rezoud. Men ekoute byen, ban m di w yon bagay, si gon konkou k ap fèt Pou tout jounalis anndan peyi a kote yap pran sou baz konkou a yap pran jounalis ki pi kalifye a. E map fon ti pase sou kesyon edikasyon tou wi ki enpòtan jodia la. Ke m salye tout pwofesè kap tande la e kòpwomi tout estrikti anseyant yo m salye yo. Lè nap òganize yon konkou Pou tout jounalis ki gen anndan peyi a. E pi ke w pran, swa w pran Val oubyen w pran kanpay oubyen w pran ou menm Mako, ki reprezante Scoop FM nan konkou a. Si jiri a konpoze sèlman de jounalis, de pwofesyonèl, de teknisyen, Scoop FM! Menm si ou te gen anpil konpetans se ou ki tap premye vre kelkeswa juri ki te la depi se ou ki premye yap devole wòl ba ou pwoblèm nan pa pou Jezi non lòbèy wi lòbèy nan laprès wi ou ap tande kounya tout nèg moute nan mikwo yo ap di monchè men nèg yo la vin la on konkou ap fèt yo vòlè tit la bay entèl se sa kap fèt wi se sa fè nou menm nou di kòm anndan tranzisyon sa. L ap genyen pou l reyalize de bòn eleksyon. Wè m pa mete kalifikatif. M pa mete kenn afè eleksyon kredib. M pa mete bagay sa yo. Si se de chèf de pati politik ou ankò de dirijan de pati politik k al mennen tranzisyon an, l ap bay pwoblèm.
Se 1. Sa se 1.
Dezyèmman. Nou nan sitiyasyon kote ke se konsensis pou n jwenn. Pa gen yon moun ki gen solisyon la a. Paske nou tout nou sonje sitwayen sa ki premye minis lan nan ki kondisyon l premye minis. Nou yonn pa ka di se yon konsensis ayisyen ki mete l la. Pèsonn pa ka di sa. Pèsonn pa ka di e menm si nou tande gen yon bagay yo rele yon antant 11 septanm m pa sonje ki dat li te ye men yo pa ka di se yo ki mete l. Yo vin jwenn li la. Kounye a, kòm fò jwenn konsensis, e konsensis sa li dwe jwenn antre lè diferan zaktè e an pou gon pou gon majorite ki adere avè l. E pase sa k genyen la se ke nou pa ka jwenn yon solisyon konstitisyonèl. Yon bagay legal nou pa ka jwenn la. Enben, kòm nou pa genyen yon yon bagay legal, yon solisyon legal nou ka jwenn la, enben n ap chèche yon ki lejitim. Lejitim nan vle di kote gon majorite ki adere dèyè pwojè a.
Kote nap chèche majorite a menm? Kote endepanse nou al chèche l? Non, majorite a e nan pèp la pou jwenn li. Anben wi, sa kèm di sa. Anben, pou jwenn li nan pèp la, se pa chak grenn moun non kap vini. A pati dè zòganizasyon, a pati dè pati politik. Paske òganizasyon, lè w pran òganizasyon sosyete sivil, òganizasyon de baz, òganizasyon popilè, ou pran ou pran pati politik, òganizasyon politik, anben yo reprezantatif. Si Fanmi Lavalas. Si w gen yon strikti tankou Fanmi Lavalas, ou gen OPL, ou gen lòt, ou gen lòt, ou gen lòt, enben si w gen 10 gwo pati politik yo ki fon bagay, ou pa ka di li pa reprezantatif non. E lòt sa k deyò yo?
Non men kounye a, sa k deyò yo fò nou dakò pou n kontinye pale avèk yo pou n mete yo nan pwojè a. E se sa k fè nou menm nan lèt, nan dènyè korespondans nou ekri a, nou di nou pa kwè eleksyon k ap fèt la L ap bay rezilta, men nou kwè pou chita pale yo kontinye pou n jwenn yon konsansis ki pi laj. Men se laverite. Se laverite. Poukisa? Men mwen alèz pou rele sa eleksyon, alò ke lòt lè yo ou di e pa eleksyon. Non!
Tande byen, bon kòman, ban mwen yon non pou m ba li, m ap ba li. Non, e pa mwen, e pa mwen, e nou k konn ba yo non.

Rezilta ki soti anndan aktivite ki fèt ant aktivite ki fèt kinam nan non gen dwa li gen dwa pa reprezantatif men demach la louwab. Fò nou klè wi. Wè demach la li louwab. Se lefèt ke. Sèlman genyen des Haïtiens ki yo menm dans un tan ki te genyen anpil discordance, anpil ki pat antann yo sou de bagay, ki aksepte chita son gwo bagay. E wè demach, wè inisyativ sosyete sivil la, se yon posiblite. Pou mennen nou vè dyalòg nasyonal la. Nou pa di e li k fèt la non, men s on posiblite. Paske gon pakèt aktè ki deja chita ansanm deja la, k ap kontinye chita. Metè nan lòt aktè yo, nou menm, nou nou opte pou on dyalòg ki pi laj, on konsensis ki pi laj. Paske si on pwoblèm konsa poze. Ou pa kapab ou menm pou kont ou chèche yon solisyon. Pa egzanp, aktivite ki fèt kinam nan, pou nou menm nan fanmi Lavalye, se potko de fèt. Pou ki rezon? Si nou di nou prale vè yon kolèj prezidansyèl, kote k ap gen senk moun, akò 30 out la deja li menm gen tout pwosedi l yo pou l mete moun pa l yo. An n chèche loto anvan. Avan n fè eleksyon an. Jisteman.
Vwala.
An n chèche loto. Donk sa vle di ke vin apa nou anvan ka yon andikap paske lòt moun yo vin ap jwenn pa yo. Jisteman. Jisteman. Lè nou sonje tou gen nan moun sa yo ki patisipe anndan aktivite a ki di yo pa favorab a yon kolèj prezidansyèl.

M pa konnen, yo tou rele yo, m pa konn si si moun akò yo fè sa, men yo tou rele yo kòm si prezidan de la tranzisyon, premye minis de la tranzisyon. Ou wè?
Se vle di, se se pa pa vle di lòt moun yo, yo pa gen garanti. E ki fè nou menm nou gen pozisyon sa a, nou kanpe kòm avangadis, kòm dènye ranpa. akò a. Bon, Diogène, gwo bagay ou te di talè an, m'ap pran w' ladan l'. G'on kesyon m'pral poze w' la parapò a sa w' te di an. Tout sa m'dem sonje yo. Non, non, pou ka ba nou verite la. G'on ansanb de moun, wè, Fanmi Lavalas pa konprann sa k' fèt Kinam nan e nou pa kwè se yon eleksyon li ye. Nou retire kò n', nou pran yon rekil. E ou di ou panse, men kijan yo te dwe fè l'. G'on ansanb de moun k'ap fè analiz politik. Egzanp mwen menm, Marco, e lòt moun, nou pa konprann kesyon Montana. E pozisyon n klè, sèke nou pa konprann ni. Strateji an nou pa konprann ni. Gon w ansanb de moun ki di, son près peyant. Se kòmsi se peye yo peye de moun pou nou pa konprann. Bon men ou menm kòm pati politik ki reprezante yon pati politik ki se Fanmi Lavalas, ou pa konprann ni pran rekil. Kounye an kòm an 2004 se ton près peyant, jodi an talè, talè, talè, talè, jodi an paske yo pa konprann sa k fèt Montana a, kòman ou wè près la ou menm? Paske gen yon pakèt moun la ki di se kòm si se yo lage l sou do laprès, malgre pa egzanp mwen m pa konprann akò kou Montana m di m pa konprann li, Prezi Mo pa konprann li di l pa konprann. Yo te vle kanmenm fò n te di n konprann e fò nou te di l bon. Kòm nou di l pa bon yo panse se n, se kòm si m wè gen yon chaj yo anvi lage l sou do laprès, se kòm si se laprès ki fè lakò Montana pa bon. Kounye an, kòm yon kesyon de près peyant, sa w panse de sa? Tande byen, tande byen. Nou menm ki di nou pa konprann nan se paske nou vle bay la bon. Ki diferan pou 2004 kote ke gen moun ki te swete Prezidan Aristide mouri, gen moun ki te swete moun Bèlè mouri, moun Site Solèy mouri etc. Men jodi a nou menm se paske nou vle non sèlman konprann, men pa konprann nan le sans konpreyan, kòm si konpreyansyon non, pou ke nou vle bay la bon. Se nan sans sa nou vle li.
Nou menm Fanmi Lavalas tou se vle nou vle bay la bon. Kòm si Pou nou fè plis pase 1 an nap chita, se pa gen sakrifis ki pa fèt la non. Mwen menm pou valè reyinyon m konnen mache. Bon ou konnen òganizasyon politik Fanmi Lavalas pa gen lajan se solidarite se ou menm men pa gen yon bagay kòmsi wap al jwenn lajan pou non e pa sa non papa. Pou valè reyinyon m konnen nou mache keseswa komite ki prezan. Fanmi an pa gen kòb men prezidan gen ti kòb li. Titid, Non, prezidan, prezidan, prezidan li menm se pou pèp la lap wè, tout prezidan menm dòmi ou wèl paka dòmi e pou pèp la lap panse. Èske ou panse bon wè lopital la la, m di w lopital la wè bon lè w wè lopital sa a se m di w gen fundraising ki fèt adwat agoch pou gade kòman nou ka bay. Mentenan, mentenan, mentenan, non se w ki se w prezidan de la repiblik.

Prezidan gen de zanmi. Mwen menm, lè m te Gonayiv, m gen yon gwoup zanmi m te gen. Jodi a lè m te nan inivèsite, m te nan dwa, m te nan etnoloji, gen yon gwoup zanmi m te gen. M vin fè politik jodi a la antank aktè, m gen yon lòt gwoup zanmi m ap genyen. Demen maten, m okipe yon fonksyon eksetera, gen yon lòt gwoup zanmi. Se konsa l ye! Depi m te Gonayiv, m te Gonayiv, m te Gonayiv. M te gendwa bezwen prete mil goud, m pa t jwenn moun prete m li. Lè m vin nan inivèsite a, m te gendwa prete de de mil senk san goud, m pa t jwenn moun prete m ni. Te se kounye a la, menm kado, menm kado si yon moun ap fè m kado, si moun nan fè m kado vennsenk mil goud, fò l mande m eskiz. Fò w dakò avè m wi. Men m pa bezwen di w pou yon nèg ki prezidan de fwa. Prezidan gen zanmi tout kote. E pou sonje prezidan s on nèg. Li pa bezwen moun pou l pale avè ameriken, li pa bezwen moun pou l pale avè espanyòl la, li pa bezwen moun pou l pale afriken l, li pale a tout moun. Li pale a tout moun.
Sa m dakò avè w. Eken vakabon pa ka vin di m l ap fè m kado 25 mil goud dèman. Fò l mande m eskiz avan. M tou ap di w sa konpa, se pa sa? Tou di misye sa. Okenn vakabon pa ka vin di w fè m kado 25 mil goud. M pa di w m gen pwoblèm 25 mil goud. Ou konprann? Sa vle di ke stati a, stati a fondamantal. Wi, sa vle di ke gen de bagay prezidan ap fè kèlke pa, gen de moun.
L ap jwenn moun ede l. Ok, men talè.
Nou te sou yon bagay enpòtan la. An nou, e ladan m, e ladan m ap tounen, ladan m ap tounen. Montana, Fanmi Lavalas fè retrèt yo te delege l yo, men kanmenm bagay yo t ap fè a nan kinam nan yo fè l. E yo di yo gen Fritz Jean kòm prezidan, yo gen. Stivèn Benwa kòm premye minis. Eske Fanmi Lavalas aksepte 2 moun sa yo ke yo eli yo nan pòs yo? Fanmi Lavalas toujou nan akò Montana oubyen Fanmi Lavalas pa nan akò a ankò? Tande byen.
Wè, nou, nou, nou retire. Òganizasyon an retire 2 delege l yo anndan CNT a, men nou toujou nan akò a. Bon, jeneralman, aktè politik yo pa renmen pran leson. Nou sonje Maryòt? Lè Maryòt fin fèt, m sonje sa, m te la, avèk komite egzekitif la, Doktè Jedeon li menm tou kòm pòtpawòl te la tou. Gade se t yon wololoy, anmwee, bagay, nèg ap leve kò frap atè, agay yo pral nan kou de kasasyon. te gen twa siyati ki te fèt nan jou a. Premyè siyati a, se pou tout moun di yo pa rekonèt Jovenel Moïse kòm prezidan. Nan Mariotte wi m ap pale w la. Tout moun siyen. Sa se premye siyati a. Dezyèm siyati a, se pou tout moun aksepte ke yo prale vè la, ou wè, y ap kontinye avèk la mobilizasyon. Paske gen moun ki te konprann se sèl Lakou de Kasasyon ki te siyen. E pa sa sèlman non. E. Premyè pwopozisyon an, se Fanmi Lavalas ki te fè l. Nou di nou pap vin chita avè de moun la a ki gen antant avè pouvwa a, epi kounye a la eksetera. Nou di monchè anvan nou pale avè kikeseswa, fò moun nan dakò li pa nan li pa nan pouvwa a. Tout moun siyen. M pa konn si gen nèg ki pa t mete siyati, ki te mete siyati an kachèt oubyen ki te mete fo siyati, m pa konnen. Nou di, ankò nou pwopoze, nou di. Eske tout nèg dakò pou yo ale vè la mobilizasyon? Tout moun siyen. M di w, wè de siyati sa yo, w ap jwenn Fanmi Lavalas siyen yo. Lè pou n ale afè kou de kasasyon, nou di nou pa kwè ladan, nou kite sa la. E lè sa a, si se pa t Fanmi Lavalas, se pa ti chaplèt nou t ap pran. Kòm se Fanmi Lavalas, nou reprezante majorite a, Nèg paka vin tire kou sou nou. Men mwen menm mwen mwen temwen mwen konnen menm de militan Fanmi Lavalas ki t anndan an ki ta sipòte Sali Piblik la ke nèg bay kòb pou voye boulèt sou Fanmi Lavalas sou nou menm ki te prezan an. Men apre sa k fè nou. Si opozisyon te ka retounen vin pale a pèp la e gras a Fanmi Lavalas wi. Pase si nou tout nou te di Pèp la men ki kote nap mennen li kap bon pou li epi pèp la rete pèp la wè nou pa fè anyen kòman ou pral fè mandel pran lari ankò ou penyen yo tout se sou do fanmi lavalas yo te moute pou yo te kapab relanse mobilizasyon an anben se menm bagay la wi e fò aktè yo konprann wi nou di yo e kisa nou krenn nou krenn pou pa gon dezyèm me sèn janlwi la
a nou panse sa tou a nou krenn sa wi non men fò men fò wè lwen m panse mwen ki te fò wè non fò wè lwen pou wèl wi fò wè lwen pou wèl wi. Èske l revoke? Mecène Jean Louis eske l revoke eske l pèdi pòs la? Mecène gen moun pou ta mande pou li e pa moun m pa konn bagay sa yo. Li pa pòt pawòl li. Li te prezidan li te prezidan nou pa tande l destitye. Men di m non di m non Diogène Diogène talè o depa fanmi Lavalas estime ke jan y ap fè eleksyon an moun ki pral eli yo se de moun ki gen pati politik yo deja bagay Se youn nan rezon ki fè nou kite sa. Gade, se pa di nou di moun yo, yo pa konpetan, se pa di m di moun yo, yo pa gen, se pa sa nou di non, men nou di pwoblèm nan p ap rezoud. Se sa nou di wi, moun yo konprann nan. Bon kounye a, yo eli moun yo kanmenm, men nou toujou nan akò a, e sa m pa konprann nan. Kòm avangardis, paske nou siyen yon bagay,
e sa nou siyen an, li di men sa k ap fèt ladan, anben, n ap kontinye egzije sa k pou fèt yo. Kounye a,